chif jwè ofansif yo, mesye yo tou lè twa te desizif nan match foutbòl la. Deyal yon tò diferan tou. E Reyes kòm lateral dwa, misye fè travay li. Pa moman, li rekile pou l fè ekip la anime a twa, Bertinie t ap di sa. E Jesús Galdo li menm agoch la, misye arive fè yon travay de titan. E kapasite l genyen pou l moute, pou l fè retou a, misye te trè bon. Sanzoubliye de ak de defansè santral yo. N ap pale la de Vazquez ansanm a Montes. Malgre Montes pran katon wouj nan match la ki kapab en pti pe retire nan gwo match foutbòl mesye a.
Globalman nèg yo fon bon travay. Tandiske gòlkipè a Raul Angel, misye pa t gen twòp travay pou l fè paske li pa t tèlman solisite. Globalman m panse ekip meksikèn nan, jwè k vin moute yo tankou ti Chivas fon bon moute, tankou Vega fon bon moute, Mora fon bon moute. Globalman m panse se byen ekip meksikèn nan bon. Nou te kapab mande èske yo pa ta kapab gen plis anbisyon pou fè plis gòl, paske Kevens t ap mande sa, yo te ka fè plis gòl, men si n gade nan lansanm match la, se yon ekip ki kontwole match la, pa moman yo fè presing, yo enpeche ekip advès la jwe, yo kontwole jwèt la nan mitan teren an, yo arive mete presyon sou defans lan, pou mwen se vrèman yon match ke Meksik byen antame koup di mond li, e ta ka gen plis, paske m twouve Afrik gen twòp limit, men yon moun pa ka di ke match sa, nou gade possession bal la talè a la, e staff. Estatistik AyiboSport sot moutre la, kote ke se a 61 pousan posesyon bal la, sa vle di ke Meksik, ni an tèm de plis kònè, ni an tèm de plis aksyon, plis tir, plis tir kadre, plis posesyon, Meksik se te trè trè trè lwen meyè ekip nan foutbòl la, lè m gade la, se 61 pousan posesyon balon an, an tèm de chout, yo fè 4 tir ki kadre. Yo fè total 11 tir e yo fè 12 fot kont 11. Katon wouj se 1 kont 2, katon joun se 2 kont 1 epi tou e kònè se 3 a 1. Sa vle di ki lè n gade tout statistik yo nèt se Meksiken yo ki gen. Pozitif yo se Meksiken. Pozitif yo se Meksiken yo. M panse se yon bon match ke Meksiken yo vrèman la byen antame koup du mond yo. Bravo avèk ekip Agire a. Mèt Nathan James Sotzil yon bon match menm si. Ekip Sid Afrikèn nan ou kapab di mank eksperyans paske pa moman yo eseye gade si yo kapab al pran ekip Meksikèn nan wo. Lè n pale de mank eksperyans sitou sou katon yo m panse de jwè ki konn pi gwo moman m panse ke yo te kapab pa pran de katon wouj sa yo jodi a. Wi epi anfèt Bètini se prèske yon paradòks kòm pale de fèt ke nou pale de mank deksperyans ekip Sid Afrikèn nan. Se vre ke yo pa gen yon eksperyans trè enpòtant nan koup du mond, dènye fwa yo te la se lè yo tap òganize evenman an 2010, men se kanmenm yon ekip ki demi finalis koup dafrik ki fèt an Kot Divwa la resaman, dènye koup dafrik la yo te travèse dezyèm tou e se gwoup jwè sa yo, byensi non sèlman yo gen abitid jwe ansanm an seleksyon,

Se la a li fè defo, e eske se pa limit ekip la tou? Paske
Gen limit talan tou. Wi se sa map di wi, lèm di limit yo a, se di wo nivo a, trè wo nivo a, eske yo genyen lè zam, eske yo gen mwayen alafwa teknik, eske yo gen lè mwayen alafwa fizik, men eske yo genyen lè mwayen manto tou, paske gade fot ke kamarad la fè a Zouane pou l pran katon wouj la. Pa gen, se li kap mennen aksyon an. Non, se, se, se, se, se, se, se. Se ekip li kap atake. Sa vle di li pa gen okenn enterè al bay e, e, Alvarado kou sa a, epi pou mete ekip la an, an enferyorite nimerik. Donk, kèlke pa, se pa, pou mwen, ekip Sud Afrikèn sa a fè yon trè fèb enpresyon. E. Si Meksik, James ap di sa, te yon ti kras plis antreprenan, si Meksik te genyen plis yon volonte, nou konnen Agire se pa stil li, son antrenè ki nan kontwol, ki nan kontwol de manyè pèmanant. Men si son ekip Meksikèn ki plis pòte vè lavan, si son ekip Meksikèn ki pi anbisyez ofansivman, yo te ka fè yo anpil mal. Plis mal?
Wi, bokou plis mal ke sa yo fè yo la. E

Men globalman. Gon a polis ki monte tou ki. Wi se vre. Wi dosye a 7 la men globalman son ekip ki trè trè limite. Trè pov. E mwen menm m panse si ekip sud afrikèn nan se nan menm dispozisyon sa yo ke yo pral abòde rès konpetisyon an lè n sonje ekip ki nan gwoup la mwen trè pè pou yo pou se pa 3 match jis fè. Epi pou yo rantre lakay yo. E sak enpòtan Kervens se ekip Meksikèn nan li menm ki lakay li se toujou byen pou byen kòmanse pa yon viktwa menm si se pa koze ekstra ekip Meksikèn nan moutre nou men sa ki enpòtan li genyen match foutbòl la e tèt li kapab repoze pou pwochen match la. Humm bon men se byen ou lakay ou. W ap resevwa e ann di w ap jwe kont ekip Afrik di Sid la, esansyèl la se genyen match la. Nan tout istwa koup di mond, se sèl Katar pou premye match lakay li yo te pèdi l. Fas a Lekwatè.
Kòm peyi òganizatè.
Donk nan ka Meksik la, mwen menm jodi a, yo genyen 2 zero, men m panse yo te dwe al dèyè plis gòl. Paske nou sot ap gade chif yo la a, Meksik kadre 4 balon, yo fè 16 chout, Epi ekip sa li menm, yo touche 20 balon nan sifas reparasyon ekip anfas la, Afrik di Sid. Sa vle di, nan majorite ka yo, yo te toujou prezan. E lè w rive touche tout balon sa a nan sifas reparasyon Afrik di Sid, ou fè 2 gòl sèlman, se pe. Paske a yon moman done, sa k pral genyen nan gwoup yo, ou ka wè se yon gòl anplis ki fè w fini premye. E fini premye a, sa ka ba w yon pi bon pakou. E la, tout ton ka bay gòl ou ka an di amelyore diferans de gòl ou, se fè l. Paske nan gwoup sa tou, si n gade ekip Afrik di Sid la, dayè nan gwoup nou te fè lè n t ap pale de gwoup sa, teyorikman n te di se ekip ki pi fèb la. Se yon grenn match ki gentan jwe, nou ka wè lòt, nou pral wè lòt match la apre, men la li parèt vre se yon ekip ki fèb. Mwen m pa menm nan lojik katon wouj yo, jis gade avan match la, avan ekip sa pran katon wouj la, se yon ekip ki t ap sibi dominasyon ekip meksikèn nan ki te Pran mwen reyaji. Premye frap m kwè yo pral fè nan match la, se aprè yon e 30 tièm minit de jeu. Sa vle di se yon ekip ki li menm pa t poze ekip meksikèn nan anpil kesyon. Donk men m panse Meksik li menm e bravo paske yo deja genyen match la. M panse se yon bon bagay pou w byen antre nan konpetisyon w. Men aprè mwen menm mwen m panse yo te ka fè mye. Sitou yon ekip e afrikèn ki fè petèt an anviwon kenzèn minit ap jwe an enferyorite nimerik m panse yo te ka fè plis. Aprè bon gen gen gen kèk An di pwen pozitif pou Meksik anndan match sa a genyen ti moral ap moute e m panse ofiramezi n ap antre nan konpetisyon l ka gen plis tan de je epi gen Jimenez li menm ki fè gòl e sa se yon bon bagay lè w gen yon veteran anndan ekip ou ki li menm li kòmanse konpetisyon l fè gòl pou konfyans epi e Julian Quiñones misye li menm jwe yon trè bon match misye vrèman jwe yon trè bon match Nathan t ap di l pandan match la. Lè w al nan fèy de match la, si w ap gade dezyèm gòl ekip Meksik la, w pap wè non misye. Men li te alabaz aksyon an ki pral andire, ki pral bay dezyèm gòl la. Donk dan lansanb, m panse Meksik li menm fè esansyèl la yo genyen 2 zero. E sa se yon bon bagay pou yo kòmanse konpetisyon an lakay yo. Donk vrèman pèdan an se Afrik di Sid. Yo pa sèlman pèdi 2 zero. 2 katon wouj e sa vrèman konplike pou yo pou pou swit konpetisyon. Ou te deja, ann di, fè pwen ou di mwens fini nan top 2 yo se t ap on gwo bagay pou ou paske ou pa fè pati favori yo men kounye a ou konplike chans ou nèt e m panse li li vrèman konplike pou Afrik di Sid pou rès konpetisyon an. An palan de Meksik, nou salye zanmi sa k ap swiv nou Meksik, n ap salye John Kivil ki di l ap swiv nou depi Meksik. Ebyen ou viv viktwa sa, Krismi nou sot wè detwa analiz men kanmenm gen yon jwè kanmenm ki make pwen el pap jwe an Ewòp lap jwe an Arabi Saoudit Quiñones ki jwe yon match dabò nan jesyon balon an e nan jistès pas yo e li fè gòl li klè si nap bay yon meyè jwè li prale dirèkteman vè Quiñones. Se li ki efektivman meyè jwè match la tou donk Quiñones ki bon m sonje nan kòmansman match la nou tap poze kesyon sou petèt sa kontwovès ki te genyen avèk meksiken yo o debi e ki pat twò apresye lè l te fè chanjman l vin jwenn yo e bon men o debi tou se vre lè l te fè chanjman an se pa kon jwè sa te twò mache pou li tou se petèt apati de kalifikasyon jiska no jou se kounye a ou ka di ki Nunez vrèman ap byen jwe pou seleksyon meksikèn nan sa ki yon jan koyenside avèk jan sa ap pase pou li nan Arabi Sawoudit kote l ap trè byen jwe tou. Donk jodi a li fè premye gòl lan, li meyè jwè match lan e jan Kevens sot di sa, nan dezyèm gòl la tou gen youn nan wi nan dezyèm gòl la tou gen youn nan aksyon yo ki te pratik pratikman se li menm ki kreye gòl la ou ka di e tou se premye jwè Concacaf la ki fè ki fè premye bon se fè yon jwè nan Concacaf la fè yon gòl pou ouvri mondyal Tou sa ki enteresan. Donk e wi bon. Sa nan istwa koup di mond. Nan istwa koup di mond an jeneral. Men jan nou te di sa avan match la tou, Meksik, bon se vre jodi a jodi a ap louvri men se pa yon ekip ki abitye vrèman pèdi premye match yo. Nou te espere plis nan men Afrik di Sid. Bon mwen menm pèsonèlman m te espere plis nan men Afrik di Sid. Men malerezman sa pa mache jan m te panse a.
Meksik bon ki domine totalman epi bon nou gen yon match ki Bon jan vire tankou lit un peu bon paske gen 3 katon wouj nan match sa jodia. Dènye fwa gen 3 katon wouj se batay de bèd. Wi e men sa ki pi komik wi wi men petèt sa men petèt sa ki pi komik nan aksyon sa nan sa ki fèt jodia te gen 4 katon wouj nan 64 dènye fwa a.

Non li paka li non li ka yo ka retounen sou li. Non. Si te kato non map pale. Ou paka anile l. Non map pale komite kap evalye yo kap fè sa yo. Ou ka redwi l fè l tounen an katon joun. Wè si ou te enjisteman bay. Bon byen ke bon jan nou di an mwen m panse definisyon an se abit kap eseye fè la pardè choz. Se pa vreman yon katon wouj ou ka vreman di ki evidan. Pa gen dòk sou sou aksyon an li pap.

Bon, dènye ane yo, m on ti jan swiv li. M konn wè jwè yo, m konn wè de kalite teknik ki pi enteresan, men apre, gen yon aspè ke nou toujou renmen mansyone, y ap jwe ak nivo pa yo. Foutbòl la gen plizyè nivo. Anpil etaj. Anpil etaj. Son lòt bagay.
E petèt se sa, e foutbòl meksiken an montre yo jodi. Paske lè yo lakay yo, yo pami sa k pi fò yo. Egzakteman.
Alòske la, se pa menm bagay. Si sot genyen Lig Chanpyon zòn nan, se gwoup jwè sa yo, vle di te gen yon bagay anndan tèt yo.
Te gen yon dènye bagay ke nou te mansyone tou, bon, tankou jodi a,

M pa, m pa, m, bon, gen katon wouj m, mwen dakò. Katon m di ki gwo nèg la se katon e, twazyèm nan, men apre lòt la, nou te pale de mank entèlijans jwè Sid Afriken yo, dabò premye a nou konprann se yon jwè li menm Goutirès prale nan gòl la, menm si jwè a fè tout sa l gen pou evite l Goutirès fè move wout la, wi. Dezyèm nan la, on, li menm nèg la menm se yon, ekip li a menm se li k gen balon l fè fot se nòmal, kounye a ou te gen dwa di se Montes se sa? Wi. Ou te gen la, m te gen dwa, Men apre sa, m pa kwè ke m pral mete aksan sou abit la. M pa kwè ke nou ka rete la sou Meksik epi sou ekip Sidafrikèn nan. M panse petèt nan dezyèm match ya bay yon pi bon vèsyon. M panse ekip Meksikèn nan pou. Nan dezyèm match 2 ekip sa yo la, fò Meksik li menm li monte nivo a.

Epi li pèdi 4 0 ya 16 me. Misye jwe dènye match sezon an. E depi misye pa janm jwe. E l konplike pou li vin sou teren. Men sa ki diminye maj de manèv li o milye. M t ap di sa off mic avè w James. Petèt sa a tou li ka parèt yon bon bagay pou Woodensky Pierre. Paske n gen mwens altènatif nan mitan teren. Ou konnen Preparasyon reyèl la ke ki un ti peu bakle pou Roudensky a pa jwe pou misye. Wè wè.
Men aprè. Lè te gentan tounen poul te ka jwe dezyèm match amikal la. Men li pa jwe l.
Wi men sa vle di li te gentan nan omwen yon pati nan preparasyon sa. An palan gen gen gen gen gen enfòmasyon mondyal la tou paske dènye fwa yon enfòmasyon sou Brezil mwen li foot mercato se koze Neymar Foot Mercato nou byen di nou di sous la se Neymar pou Foot Mercato a wout pou premye match la men il semblerait ke menm pou Ayiti e Maròk nou byen di Foot Mercato sa enkyetan. Wi men sa se te deja anonse.
Avan yo di se pou premye match la. Avan yo di se pou premye match la. Mwen li Rodrigo Lasmar ki se medsen ekip Brezil la. Msye, de lè l t ap di sa a, te gon anviwon ann di yon kenzèn de jou k te pale. E di kenzèn de jou, se di n pral tonbe nan peryòd Mawòk la, sa vle di apre. Donk mwen m panse, se te klè. Paske gon moman done, sa k t ap pale tou pou Neymar, li te ka menm rate premye tou la. Jiskaske kesyon sa t ap poze o Brezil, èske pa t gen posiblite pou Ancelotti li menm rele yon lòt jwè, e non Pedro t ap vin avèk ensistans sou tab la, Joao Pedro. Men finalman, Ancelotti li menm li met pwen sou tèt li yo, li di pa gen okenn lòt jwè k ap antre, antouka si blesi a pa grav, men finalman Wesley pral vin blese aprè, ke Ederson pral vin ranplase. Bon sa, sa diferan se absan nèt. Non, e sa m li maten, se maten an, kòmsi foot Mercato fè konnen pou premye match la, Se fini, men se vrèman. Li ensèten pou 2 lòt match yo. Pou 2 yo. Vle di se yon jwè k kapab rate. Se premye tou la. Ok, Brezil pral kouve Neymar, depandaman de kijan premye tou la ap pase. Sa k rive avèk Neymar tou. Men kounye a, lemo kouve, yon jwè k pa jwe, kòman rantre nan yon konpetisyon. Li pa evidan. Li di.
Paske ou pral rantre nan match eliminatwa. Di eliminatwa, dabò ekip yo. Entensite a pral ogmante. 1, ekip yo pi prè, sa vle di taktikman. Lè se yon grenn match, m ka fè yon ti boul nenpòt lè. Kòm se yon grenn match m fè yon ti boul. Pase kisa k gen lè w pa jwe ou pral rantre nan match eliminasyon dirèk, match yo pi difisil, yo pi entans, yo pi fizik. Kounye a kòman rantre yon jwè ki pa jwe Ayiti, jan n di a se ensèten, ki pa ta jwe Lekòs se sa premye match Brezil se? Mawòk. Mawòk.
Se sèten l pap jwe Mawòk la. Non Mawòk la yo di l pap jwe pou l pa jwe Ekòs. Ayiti a jwe 2 e twazyèm match yo Ayiti.
Non, Ayiti mwen te dezyèm match. Se dezyèm match.
Men, yon nan bagay ki pase, yon nan bagay ki pase avèk blesur Neymar la, son blesur o molè l genyen. Pwoblèm ki gen avèk blesur sa yo, se ke tan an vrèman varye. Sa vle di m gen lenpresyon y al eseye anpite sou, e petèt panse ke li te ka retounen. Ou vwaye, son blesur 1 a 8 semèn li ye nòmalman. Te gen yon tès ki fèt lendi an. Wi, yo te fè MRI la. Ancelotti di li pa p ranplase Neymar.
Non, se MRI la ki fè.
Ou vwaye, sa Ancelotti met nan tèt li, Yo fè IRM nan, IRM nan montre ke, paske se Brezil, yo panse ke yo ka pase premye tou a de tout lè manyè, donk yo espere ka jwenn Neymar e petèt pi devan, se sa ki pase anfen. E n ka di tou se paske se Neymar. Wi. Gen de jwè ki t ap nan menm sitiyasyon yo t ap ranplase l. Non, se pa t ap vin anvan. Wi, byen si. Se paske se Neymar.
Men, mesye dam, gen yon ti enfo la sou ekip ayisyèn nan, m panse l ap bon pou n pataje l avèk zanmi yo byen rapid. Ekip la antrene maten an, e dizè nan Noujèze, e ekip la depi vè twazè Ekip la kite New Jersey e kite otèl Atlantic City pou rann yo nan Boston kote Ayiti pral jwe premye match li kont Ekòs. Donk ekip la pati abò yon avyon prive. Se yon vòl ki ta dwe petèt apwoksimativman yon senkantèn de minit. Ekip la, nòmalman yo pati depi vè 3 zè, donk nòmalman ekip la ta dwe deja rive Boston. E donk antrenè a te ensiste anpil jodi a nan antrenman.